Je suis Rovenson 509.
Hey guys jodia mwen pote yon sipè video pou chanèl Rovenson 509 la kòman pou kapab fè yon imaj pale anpil moun souvan ap mandem video sa mwen potko janm fèl men jodia mwen potel pou nou anpil moun souvan ap fè video sa yo sou tiktok video sa yo vrèman viral sou entènèt la anpil moun toujou ap mande kòman pou yo kapab fè sa pou kapab fè sa li fèt trè fasil zanmim ebyen rete nan fen video a mwen pral moutre ou kòman pou kapab fè sa de A a Z si w potko abòne Abone avèk chanèl la pou pa pèdi pyès nan video nap lage sou chanèl la pataje, like, lè w like ou vrèman ankouraje nou pou nou toujou poste kontni pou ou sou chanèl la. Ann al nan video a touswit. Ok kounya la nou prale sou telefòn nou an kòm mwen menm se avèk yon laptop mwen ye mwen prale sou laptop mwen an nou prale sou yon nan navigatè nap sèvi avè a kòm mwen map sèvi avèk chrome Majorite moun sa avèk Chrome yo sèvi, nou prale sou Chrome, epi nap tape Google. Lè nou rive sou Google la, nap tape chatgpt, Chat GPT, mwen te mwen te gentan fè rechèch la, li moute la, nap klike sou li. Si w pat konn sa chatgpt a ye, li se yon entèlijans atifisyèl, ou kapab fè rechèch sou li, prèske menm jan avèk Google. Ok. Nap klike la sou premye a. Se jis pou nou kapab al chache yon tèks. Ok. Ok, nou rive sou chatgpt la. Si ke ou pat mete kont gmail sou li, li pral mande ou pou antre kont gmail la. Sa se si ke ou antre sou li pou premye fra. Ok, kounye a la mwen pral fè rechèch. Pa egzanp, depi m rive sou chatgpt, mwen ka chwazi di l franse. Sa vle di tout kesyon m ap poze li yo la se an fransè mwen pral poze li yo. Mwen voye l ale. Fransè, m voye l ale. Ou wè la li jis tankou yon moun li gen tan pale ansanm avè m lontan. Ok. Li mande m kòman li kapab ede m kounya la. Mwen kapab ekri Lè sitasyon Lè sitasyon Ou kapab ekri sa w vle, sa ke ou bezwen fè videyo a avè l. Lè sitasyon de motivasyon pa egzanp. Ok. Lè m fini la, m voye l ale. M voye l ale. Ok la chatgpt gen ta banm yon pakèt sitasyon la Tout bagay sa yo wap ka fè yo sou telefòn ou alèz menm jan an Mwen pral kopye yonn Yonn nan sitasyon sa yo m pral chwazi yonn sa kem bezwen an mwen chwazi pran kennenpòt Ok mwen chwazi pran sa Mwen kopye l se menm jan an tou wap kopye l Oubyen tou kapab fè sa sou Google pa w la ou kapab al chwazi yon sitasyon Ok m rekopye l ankò paske m te mal pran l. Ok. Ok la m fin kopye l sou chat GPT se tèks sa mwen t al chache a. Ok lè fini m ap tounen sou Google ankò. Mwen prale sou yon sit ki rele Lexica. Lexica. Men ni la. Li afiche. La m m voye l ale. Ok, n ap chwazi premye a, meni. Ok, kounye a la, lè m rive la sou sit la, mwen pral klike la kote ki make Great Star la. Pou m kapab antre kont Gmail mwen an, la n ap klike sou premye a. Lè nou rive sou sit sa, sit sa pral ban nou aksè pou n al telechaje imaj yo, imaj ou wè moun yo konn ap sèvi avè a. La mwen gentan antre sou li. Ok, lè m rive la, m prale la, kote ou wè ti flèch aè a, sou General, li make an anglè. Ok. Kounya la, lè m rive la. Si n ap byen gade, men tout lepè yo, men tout granmoun yo wè moun yo konn ap fè videyo avè sou TikTok la. Ok, mwen chwazi sa, Menu, epi mwen klike la pou m kapab telechaje l. Ok, w ap sèlman telechaje sou telefòn ou an ou menm, m ap anrejistre l. Ok, la li gentan. Imaj la gentan anrejistre sou òdinatè m nan. Men imaj la kote l parèt la. Men ni. Ok. Mwen gentan gen imaj la la. Kounye a la n ap tounen nou prale sou yon lòt sit. Ok. N ap tounen sou Google ankò. Ok. Lè nou rive sou Google n ap tape DID. Pwen kòm. de Haiti-print-com mwen te gentan fè rechèch la li tou moute la meni la mwen gen imaj epi mwen gen tèks la ok lè nou rive la nap klike la meni sou premye a ankò si w potko abòne zanmim abòne pou w pa pèdi pyès nan video nap lage sou chanèl la ok la nou gentan sou sit de Haiti a. Nap desann. Ok. Lè nou rive la nap klike sou sa. Great. Free e video nap klike sou li. Ok. Pran ti pasyans. Ok. Lè nou rive la kounye a nap klike la. Sou create video. Premye a. Ok. Vèni. Ok. Lè fini nou prale la. Sou add. Pou nou kapab al pran foto ke nou sot telechaje a. Ok. Men men foto a. Ok. La foto a ap enregistre. Sou sit la. Ok. Si n ap byen gade la, wè la, nan espas sa, se la nou pral fè tout sa nou bezwen fè yo. La se pou nou kapab antre tèks la. Kòm mwen te gentan al pran tèks la sou chatgpt nou te gentan wè tèks la. M ap kopye tèks la. Ok, tèks mwen an gentan kopye. La nou pral chwazi lang lan. Nap klike la pou nou chwazi lang lan. Map pran franse, kom teks mwen an te an franse. Banm fe F. Franse. Ok. La, mwen klike sou franse a la. Ok La kote yo k make voice la Nou kapab chwazi ki tip de voice nou bezwen Mwen pran sa Ok bon m eseye klike sou li Pou m kapab montre nou Ok.
La perseverance n'est pas une longue course. Ok, mwen kanpe l. Lè fini nou pral klike la. Lè nou rive la. N ap klike la ankò, kote ki make Jeneral la, li make an anglè. Ok. La videyo m nan ap mache, nou gentan konnen se entènèt, l ap pran ti tan. Ok, kounye a la. Lè n rive la n ap pral klike sou 3 ti pwen sa yo. N ap fè tout sa sou telefòn nan menm jan an, epi n ap klike sou Download la videyo m nan ap telechaje la ok kounye a la m ap anrejistre l sou telefòn nan li menm ni o moman l ap anrejistre ok kounye a la mwen pral moute sou òdinatè a nan espas la ok mwen pral moutre nou kounye a la.
La perseverance n'est pas une longue course, elle est composée de nombreux petits pas. Ok zanmim men video a. Si w potko abòne zanmim abòne avèk chanèl la pou pa pèdi pyès nan video nap lage sou chanèl Rovenson 509 la tchaw tchaw na wè ankò pou yon pwochèn video sou chanèl la.